Hello hello hello mes amours koman nou ye koman nou pase jou yo mwen swete jou yo te pase trè trè byen pou nou menm avèk gras Bondye nou deja wè kiyès ki devan kamera sa se zanmi pa ou yo Maggie avèw pou yon ti video tou kout jodia m pa vin fè twòp literati m pa vin pale twòp m vin fè ti video tou kout jodia video m nan li pou ni mesye m yo ni medam yo rezon ke ki fèm fè ti video sa se pou m ka pote yon Bon konsèy pou nou mesye dam. A nou menm kap antre de moun nan vi nou san ke nou pa chache konnen ki jan de moun moun sa yo ye. Mwen vin diw, avan ke ou livre yon moun kèw, avan kew livre yon moun kòw, chache konnen Ki jan de moun moun sa ye? Chache konnen antouraj moun sa avan ke ou livre moun sa tout sa ki enpòtan lakay ou. Anvan m ale pi lwen nan ti videyo an, mwen vle pran yon ti tan pou m kapab remèsye ou menm ki toujou pran tan, ki gade videyo m yo, ki kòmante, ki like, ki menm share avèk yon lòt moun. Mwen di w yon gran gran mèsi paske ou fè pati Team Irma. Ou ede m avanse. Mwen vle di w kontinye, kontinye ede m a fè wout lan. San ou menm, mwen pa p kapab fè wout lan. Se sa k fè mwen toujou pran ti tan pou m di w yon gran mèsi e ankouraje w kontinye ede m a fè wout la. Abone avèk chanèl la, envite yon zanmi, yon fanmi vin abone avèk chanèl la. Ou pap regrèt, wap jwenn yon bon konsèy kanmenm pou ki edew a avanse avèk lavi an. Dakò? Mèsi. Pou nou antre nan videyo an. Sa ke mwen vle di an, konsèy mwen pote pou ou menm. Espesyalman avèk bèl medam mwen yo, bèl jèn fi just like me. Maybe ki viktim deja or maybe ki poko viktim. Mwen vin di ou medam mwen yo, avan ke ou livre yon gason kò ou, avan ke ou livre yon gason kè ou, aprann a chache kijan de moun moun sa ye ke w pral mete nan vi w lan? Eske moun sa vrèman vin fè yon bagay serye? Eske moun sa vrèman renmen w tout bon? Eske moun sa se pa kouche li vin kouche yo? Eske moun sa pa di w, wouch manman gad yon bèl grimèl, mwen ta renmen gen fi sa pou yon ti tan? E konsa tou gen nan yo ka vin fè yon bagay serye. Men, kòman w ap fè konnen? Ou p ap konnen yon jou de jou non. E ou p ap vrèman konnen moun nan non. Men gen de ti. Gen ti ti esplikasyon wap konnen de antouraj moun sa pwal fè ke ou wè eske vrèman moun sa ou ka bal yon chans nan viw, eske vrèman moun sa ou ka bay kew. Dakò? Premyèman sam vle di Malgre gen moun ki ka di, oh, ou pa fin konnen yon moun vrèman. Yes, ou pap janm fin konnen yon moun. Men, anvan ke w fouye moun sa nan vi w, chèche konnen de li. Se trè trè enpòtan. Lè m ap leve jèn ti fanm an Ayiti, papa m espesyalman, paske nou te kloz anpil, Si yon moun pale avèk yon jèn gason ki li deja konnen ki jan de moun moun sa a ye, ki jan de moun fanmi l ye, li toujou di, non, m pa pèmèt ou fè yon bagay konsa, pale avèk tèl moun. So se paske antouraj moun sa a pa bon, sa ke moun sa a t ap fè yo pa bon, even se pa moun nan men fanmi l e moun nan tou. Se trè trè enpòtan pou nou konnen ki kote n ap antre. Eske vrèman kote wap antre an se se vre wout lan? Eske moun sa a se vrèman moun nan? Espri sa manke anpil mesye, se pa tout, m pa vle jije nou tout mesye men konsa tou gen medam yo tou wi ki flannè tou. Gen de moun ki vin nan vi w, espesyalman moun nan wè w yon bèl grimèl, yon bèl bèl blak, li di wouch manman m ta renmen genyen fi sa ki vini. ki deja chache konnen ki pwoblèm ou genyen. Li fin chache konnen li menm ki jan de pwoblèm ou genyen epi li vin ofri yo de solisyon pou pwoblèm yo. Men ou menm lè w wè moun sa parèt sou ou, ou panse ke oh my God mwen twouve moun nan. Moun nan se ba w tout sa ke ou te ka gen bezwen, tout sa ke ou t ap soufri de yo, moun nan vini ofri w tout. Men ou menm ou konnen ou fin rive. Men pou moun sa a. Se paske li ta renmen pran plezi avèk fi sa a. Li ta renmen pran plezi avèk nèg sa a. An nou fè anpil pridan. Se pa tout moun ki vin di w je tèm. Se pa tout moun k ap ba w lajan. Se pa tout moun k ap ba w machin. Se pa tout moun k ap ba w kay ki vrèman bezwen ou vre. Fè anpil pridan paske gen anpil moun ki itilize estrateji sa pou kapab ganye kè yon fi, pou kapab blese yon moun. Paske, ban m di w, a ou menm ki antre nan vi yon moun ki vle blese l, ou pa konnen ki sa moun sa t ap andire. Ou pa konnen sa k te pase nan vi moun sa deja. Men ou menm ki vini, ki jis bezwen vin gache rès ti kal la k rete an. Ou vin rann ou vin rann moun sa vin gwo vin mizerab vin fè moun sa kay vin tiye tèt li paske nou wè jan de bagay sa yo nou wè anpil moun viktim nan jan de bagay sa yo an nou fè anpil pridan medam yo lè yon gason ap vin sou wout nou lè l ofri nou lajan lè l ban nou machin lè l ap rele nou je tèm lè l ap ouvè pòt machin pou nou lè l ap fè yon pakèt bagay se pa paske moun sa renmen w li gen yon enterè Depi l pa twouve sa moun moun ki vin moun ki vin jwe an wi paske gen bon gason gen bon gason ki vin fè bagay serye m pa kab jije tout moun se konsa gen fi tou ki ki ki jis itilize yon gason paske l ap ba li sa li gen bezwen epi l ap pran ki pa renmen nèg lan vre ki pa bezwen nèg lan vre an nou pa an nou an nou try pou nou an nou eseye epanye tèt nou nan jan de sitiyasyon sa yo. Lè ke moun sa vin sou wout ou, pa kouri livre kè w. Pa bay kò w paske l ap ba w machin. Pa bay kò w paske l ap ba w yon bèl kay. Vo mye ke w soufri, medam. Vo mye ke w soufri jan ke w ye a. Pito moun pale w mal ke w al fè rès vi w al soufri. Ou al fè rès vi w ap pase mizè, ap kriye. Se enpòtan lè moun sa vin sou wout ou. Gen moun ki toujou ap enpeche w pou chèche konnen antouraj li. Se paske li ka gen kèk bagay l ap kache. Menm si ou menm pa pote tèt ou non. Paske gen moun ki ka vin dekouraje w. Gen moun ki ap ba w verite, gen moun ki ap ba w manti. Voye lòt moun a kesyone, a chèche konnen ki jan de moun moun sa ye. Eske moun sa lèl nan relasyon li konn fè bagay serye? Eske moun sa vrèman vin sou yon bagay serye? Eske moun sa ap chache yon moun serye vrèman? An nou fè anpil pridan, an nou ede tèt nou, an nou pa kite bagay sa yo rive nou mesye dam. Gen anpil moun kap kriye jounen jodi an. Gen anpil moun kap soufri jounen jodi an. Se pa rapò yo pa pran tan pou yo chache konnen moun yap mete nan vi yo a. Paske yo gen bezwen. Paske yap soufri. Paske laj ap monte sou tèt yo. Yo di bon ilè litan poum gen yon moun. Yes ou ka ap soufri. Yes ou ka gen bezwen yon moun. Not because ou gen yon bezwen yon moun pou jis kouri pou yon moun fouye nan viw. E moun sa se kouche sèlman l bezwen kouchew. Son plezi sèlman l bezwen pran ansanm avè w. Li pa renmen w vre. Li pa li pa t gade w kòm yon bèl fanm pou l fè rès vi l non. Li jis gade w kòm yon bèl fanm pou l pran w plezi. Mezanmi, an nou fè anpil pridan. Twòp moun soufri. Twòp moun viktim. Chache konnen moun sa ou pral mete nan vi ou lan. Chache konnen antouraj moun sa. Moun sa ka vin ba w lajan, ou konn kote li jwenn kòb sa? Moun sa ka vin ba w lajan, kay sa, kote li jwenn li? Chache konnen ki jan de travay l ap fè. Paske gen de moun ou vin met nan vi ou, ou pa konn ki zak li. Lè l an danje, lè l fin fimen, l fin bwè, l ka detwi w, li ka tiye w. Men menm ki te wè lajan ap antre epi w sezi pou ti grenn dola epi w kouri pote tèt w boure. Mwen pa konnen kijan de moun ak ki moun wap di l. Mezanmi. Mwen serye. Fè anpil pridan avèk moun sa yo nap antre nan vi nou. Se pa tout moun kap di w je tèm ki renmen w tout bon. Se pa tout moun kap ofri w kay lajan ki vrèman gen bezwen w tout bon. Gen moun se pou plezi yo la. An nou epanye tèt nou de ap viktim again. An nou epanye tèt nou. Apè divino afè vino ap kriye. Gen yon moun ki ka vin devan w la. Kap ba w lajan. Kap al mete w nan bèl kay. Kap ba w tout sa w gen bezwen men w pral fè vi w ap soufri. Pito ke w soufri. Pito ke w soufri. Pito laj ap monte sou tèt ou. Gen moun ki toujou ap ankouraje w vrèman pou w pran yon desizyon. Yes. Moun nan nou anvi pran desizyon. Moun nan anvi pran desizyon. Men moun nan pa ta vle tou. Tout moman de soufrans li t ap pase yo. Epi pou l vini pou l ap soufri plis. Moun nan pa ta vle sa. An nou pran san nou. Pou ke moun n ap antre nan vil lan Pou se Se vre. Paske gen de lè, gen ti bagay ki konn pase, diskisyon, nou ka kite vre. Men pa kite se e, e, e, e, e se paske ou pa t chèche konnen moun sa a, ou pa t chèche konnen antouraj moun sa a ki vin rann kè w ap soufri. Pito ke ou te konnen a ki moun w ap di l, men gen yon bagay ki pase ki vin koz relasyon an pa ka mache. An nou pran anpil prekosyon. Vrèman, vrèman pridan mesye dam. Gen anpil moun ki itilize pa rapò yo konnen ke ou ka gen nesesite, yo konnen ke bezwen ou, yo vini, yo vini parèt avèk de bagay pou kapab etone ou, men ou menm ki sezi, men ou menm ki gen pwoblèm, ki kite pwoblèm yo pote ou ale pou de grenn dola epi ou pèdi vi ou. Se vrèman enpòtan. Moun kap pale avè ou, ou poko janm rankontre avè l yon jou an, Humm. Epi li pa, m wè li pa fè sans pou yon moun ap pale avèk yon moun ke li pa menm ka Ok, tankou mwen, mwen isi e moun nan nan yon lòt peyi, mwen pa ka, mwen pa ka vrèman konnen ki jan de, ki jan de aksyon moun nan ap mennen, ki antouraj li. Kòman m pral fè antre nan relasyon avèk yon moun konsa? Ki vrèman non moun yo? An nou eseye, an nou eseye e fè anpil pridan pou nou pou nou kapab soufri mwens. Fè anpil pridan pou nou kapab soufri mwens. Gen yon moun nou ka wè yon bo gason, nou ka wè yon bèl fanm, epi nou vle gen yon moun sa men. Li fò difisil pou konnen moun sa. Li fò difisil pou konn antouraj moun nan. Yes gen moun ki ka bon moun vrèman. Men sitou nan moman sa anpil moun kap viktim vin rann ke ou pa ka fè moun konfyans vre. Ou pa ka fè moun konfyans. Sa vin fè w pè pou fouye yon moun nan vi w. Se enpòtan lè ke e si w son kretyèn ou chèche yon moun anndan menm si anndan legliz yo. Moun yo tèlman magouyè jounen jodi an. Moun yo tèlman sou fè bagay sal. Ou pa ka kwè yo non but li mye ke lè w pran yon moun ki nan antouraj ou, ou konnen ki jan de moun li ye, ki moun li frekante, e ki yès ki paran l, ki aktivite li, èske l ap travay pou jwenn kòb l ap ofri w yo. An nou pa kite lajan fè fè nou fè tenten. Vo mye ke nou soufri mil fwa ke nou kite yon moun antre nan vi nou konnya pou n pral fè rès vi nou. Paske nou pa konn konbyen nap ay viv. Pito nou soufri pou de twa zan ma konnya. Nou pa gen yon moun nan vi nou nou soufri pou nou wait, pou nou pran pasyans. Si moun nan vin nan vi w e li ta vle kouche w, li ta vle fè de seri de bagay avè w, ke sa pa ka mache, let it go. Kite l ale. Se poko moun pa w la. Moun pa w la pa asepte pou w soufri. espri, l ap konprann ou anvan ke ou livre l tout sa ki enpòtan lakay ou yo, se vrèman nesesè pou konnen moun sa vrèman, èske moun sa se yon bon moun, èske moun sa vrèman vle fè yon bagay serye ansanm avè w. An nou fè anpil pridan, fè anpil pridan mesye dam. Ni mesye m yo. Gen medam, se sa yo wè w ap bay la ki enpòtan pou yo. Men w pa enpòtan vre. Men w menm ki te renmen moun sa anpil, epi ou pral rann pou w soufri, paske w te renmen l, men li menm se sa k te nan moun lan l te renmen, li pa t renmen w vre. An nou fè anpil pridan pou nou kapab genyen mwens moun k ap soufri, mwens medam k ap soufri, mwens mesye k ap soufri. An nou fè anpil pridan. Chache konnen. Antouraj moun sa ou pral mete nan vi w la avan ke ou livre l kò w, avan ke ou livre l kè w ki trè trè enpòtan. Mwen swete ke ou tande m, ou pran sa ak kè. Sou sa sa ke mwen di w lan li soti nan fon kè m. Mwen pa ta vle yon lòt moun viktim, mwen pa ta vle yon lòt moun ap kriye de move chwa ke yo fè. An nou fè anpil pridan, an nou pran anpil prekosyon. Se pa paske. Laj ap monte sou tèt ou ke pou di bon mwen bezwen yon moun. An nou soufri kounya pou nou ka ganye le meyè, pou nou ka ganye sa ki bon an demen si Dye ve, pou nou kapab viv yon vi ki erez. Nou ka pa gen lajan, nou ka pa gen bèl kay, nou ka pa gen machin, men nou viv yon vi ke se konsa ke ou te espere e Bondye pran plezi ladan. Mwen swete ke ou pataje video sa avèk yon lòt moun kap viktim, kap soufri de yon sitiyasyon. konsa e ki ta pa lan tonbe nan yon sitiyasyon konsa ke w enpeche tonbe, pataje l avèk zanmi fanmi, lè sa yo va fè pran plis pridan anvan ke yo livre yon moun kè yo, kò yo, chache konnen antouraj moun sa se te zanmi pa w ki t avè w. Mwen renmen w anpil, mwen konnen mwen ou renmen m tou. Se sa k fè, mwen toujou vini pou m ankouraje w e ba w bèl konsèy mwen yo. A la pwochèn nan yon lòt videyo. Orevwa!